Bonjou, bonswa tout moun. Mwen vini yon lòt fwa ankò pou mwen pale nou de yon sijè ki vreman enteresan ki petèt anpil ayisyen gen dwa pa konnen. Nou konnen ke li posib pou fè biznis oubyen komès nan plaj nan Brezil. Chak komin oubyen chak mounisip yo, yo gen kondisyon pou al fè komès oubyen biznis nan plaj. Paske ou pa ka annik leve ou ale ou al vann nan plaj lan, fòk ou gen yon otorizasyon pou al vann nan plaj lan. Mwen ap bay egzanp de vil kote mwen plis abitye, mwen plis konnen ki se Florianopolis. Chak ane le pli souvan yo toujou ouvri yon sòt de, m te kab di edital, yon sòt de enskripsyon pou moun ki vle ale vann nan plaj yo. Men avan ke w ale vann nan plaj lan, gen 2 bagay ki enpòtan ke moun nan li bezwen konnen. 2 bagay ki enpòtan, li bezwen konnen ki aktivite ke li vle devlope, ki biznis ke l vle devlope nan plaj lan, Ki komès li vle devlope. Pa egzanp, gen moun lè y al nan plaj lan, yo vann, yo lwe chèz, yo vann gwadasò, m te kapab di ki se parasòl ke nou an kreyòl. Gen moun ki gen yon kès kote y ap vann dlo, y ap vann bwason. Gen moun se dèzartik lè ke y ap vann tankou bikini, tankou linèt solèy. Tankou autre chose, items, nou ta ap di de pwodui ke ap vann. Yo ka vann de pwodui atizanal, ou konprann. E pi gen moun ki vann sandwich. A di ou dwe konn ki pwodui ke ou pral vann nan plaj lan. Dezyèm bagay ke ou dwe konnen, ou dwe konnen egzakteman nan ki plaj ke ou vle vann. Paske lè ou ba otorizasyon, yo va ba otorizasyon pou tout plaj Yo ba w otorizasyon an pou yon plaj detèmine, yon plaj espesifik. Pa egzanp nan Florianopolis, gen plaj ki se Joulele, gen plaj Lago a, gen plaj Canasvielas, gen plaj Baja de Lago a, gen plaj Joaquina, e latriye, yon pil lòt plaj. Donk ou sipoze konnen nan ki plaj ke ou pral vann. E lè w fin fè, ou fin konnen 2 pwen sa yo, apre sa w fè enskripsyon an, epi ane sa a gen yon taks ou peye, taks lan se 68 reyès, ou peye taks lan, epi lè w fin peye taks lan, yo gen pou yo fè yon tiraj. Sa vle di ke lè w fin peye taks enskripsyon, sa pa yon garanti ke ou pral jwenn yon plas pou al vann nan plas, se yon tiraj, apre ou fè enskripsyon, yo fè tiraj. Pa egzanp, ane sa a, enskripsyon yo fèt ouvri depi premye oktòb e enskripsyon yo ap fini 16 oktòb, sa vle di vandredi. Donk, mwen fè videyo a kounye a, se paske m apèn konn nouvèl la, m di bon, menm si nan yon ti jan britsoukou, pito m pataje enfòmasyon avèk nou, li ka rive jwenn yon moun, epi yon moun gen dwa eseye al vann, al fè, devlope yon biznis, paske m konnen avèk pandemi an, anpil moun ka pèdi travay, anpil moun ka san. aktivite pou yo fè. Donk, epi 17 oktòb y ap gen pou yo fè tiraj lan, non moun yo ap sòti. Lè non fin sòti, moun ke yo chwazi yo, y ap gen pou yo fè yon sòt de reyinyon avèk yo, pou yo di yo kòman sa fonksyone, pou yo konfime èske moun nan prale ou pa. Paske si moun nan pa prale, oubyen li, paske moun nan te gen dwa fin fè enskripsyon. Gras a moun nan jwenn yon pi bèl opòtinite, moun nan deside pa al devlope aktivite yo, ka pase aktivite sa a bay yon lòt moun. An gwo, se sa ke m te vle fè nou konnen, sa vle di li posib pou vann nan plaj yo, li posib pou ou devlope aktivite nan plaj yo, le pli souvan se de desanb a avril, ou gen otorizasyon pou vann de desanb a avril, pou Florianópolis, lòt kote gen dwa kondisyon gen dwa diferan. Donk m pral nan anba video an m ap kite yon lyen, lyen an se pou Florianopolis. Ou menm ki nan lòt zòn, nan Brezil, m ap ankouraje w antre sou sit Plefeitura kote w ye an pou konnen ki kondisyon, ki lè enskripsyon yo, konbyen kòb enskripsyon yo, epi kisa w ka vann, kisa w pa ka vann paske gen mwayen pou sa. Men fòk ou gen otorizasyon, ou pa ka ale an nou pran lari epi tou ou al vann san otorizasyon nan plaj yo. Donk se te yon konsèy, se te yon sòt dopòtinite, donk m ap kite enfòmasyon anba videyo.